Oh Kako, poukisa w ap antrene di konsa? Se nan je olenpik ou prale? Wap konnen ki vle prepare son desanm prepa sa sezon se out li ye foutbòl la kòmanse Maryaj lakay li ye tonton!
Depi w rale telefòn ou pou fè yon transfè ak TapTap Send, toujou pare pou fè 2 bagay sa yo. Youn, yon sèlfi. 2, skane pyès idantite ou. Si w mande m poukisa m ap di w, se pou sekirite w. Paske, TapTap Send vle asire l ou konfime idantite w a chak fwa pou li menm li kapab pwoteje w.
Bonjou bonswa zanmi entènot de patou nou trè kontan rantre lakay ou pou bèl emisyon lan ki se remiz an je nou espere ke ou te pase yon trè bon wikenn n ap swete ou yon trè bòn semèn puiske nou la son devwa pou n sèvi ou nou konnen emisyon sa a son emisyon danaliz anpil deba e ou menm zanmi entènot ou gen enterè Pou pataje emisyon sa a, pou kite kòmantè pou nou e pou like emisyon sa a. Nou ap remèsye Junio Jean Jacques ki se reyalizatè emisyon sa a, poukwa pa Olrich ki se lòt reyalizatè emisyon sa a epi Jordana Laforêt, se tout yon ekip ki met anbranl pou pèmèt aske emisyon sa a rantre lakay ou. Si n ap salye ekip Tele Eclair la, se byen Yamile Nelson, Mariano Laventure, Poukwa pa Adly Bejamin ki nan TVA chèn 30, se moun sa yo ki pèmèt aske wap swiv nou la sou Tele Eklè chèn 4 ensi ke la TVA chèn 30. Epi nou konnen l deja se 2 prezantatè Guetchine Pierre ensi ke Jean Kenson Caries. Kenson gen koze, nou pral pale anpil foutbòl puiske wikenn nan li te make pa final Lig dè Chanpyon ki te mete yo priz Paris face à la formation de Lenteris. Wi Guetchie nan mwen kontan rejwenn ou sou plato Remiz an Je, kite m pwofite salye tout zanmi telespektatè, telespektatris yo ensi ke entènot yo. Guetchie nou gen yon bòn nouvèl pou entènot nou yo puiske e emisyon ke yo renmen anpil la li menm ki se Remiz an Je ebyen nou gen pwòp chanèl YouTube pa nou. Monte sou YouTube ekri Remiz an Je epi w ap wè chanèl la, w ap wè kontni pa nou yo. Pwofite abòne men sitou Pataje chanèl la pou bokou plis de moun ka al vizitel ka al abòne avèl konsa wap ede nou nan travay la donk jan Guetchine sot dil lan weekend sa se te dènye match sezon an avèk yo tou final lig dè chanpyon an nou pral fè anpil deba gen anpil koze ki pou di sou dosye sa. Wi gen koze poun di, remiz an je foutbòl se chanèl sa ke wap kapab swiv nou ankò diferant emisyon ke nou ap gen poun fè se la wap kapab gade nou Donk nou deja remèsye w pou kolaborasyon w piske se ou menm ki pral ede nou avanse, se ou menm ki pral ede nou grandi. Kenson, wikenn nan ki te make pa final Lig dè Chanpyon an men tou dabò nou konnen se gras ak paryaj lakay, paryaj lakay se jwe fasil touche rapid epi tap tap send Paryaj lakay, gwo pari spòtif sa ki bay anpil avantaj, toujou fè pari espòtif kazino bòlèt sou www.paryajlakay.com ou kapab fè retrè, depo ak moncash, natcash, nenpòt kabin Sogexpress ou di mwens nenpòt pwen de vant paryaj lakay ou ko wè ou kapab rantre ladann al rechaje ou Konsa tou, nouvo biwo paryaj lakay la se du kote de Petyonvil, rue Metellus, nimewo 145, ale la, al fè fich ou, wap jwenn anpil avantaj, Kenson. Epi lòt sponsò a li pa lòt Getchine, se Tap Tap Send, mwayen ki pi fasil ke zanmi ki ap viv aletranje yo kapab itilize pou fè transfè bay fanmi, zanmi isit an Ayiti. Ou menm ki renmen emisyon sa ki se Remise en jeu, pa neglije itilize kòd pwomo pa nou an li menm ki se REJ, REJ, konsa moun nan l ap resevwa 10 dola bonus sou premye transfè ke w ap gen pou w fè pou li a. Men sitou, ou menm k ap viv isit an Ayiti, pa neglije elaji kont moncash ou. Sa ap fasilite ou resevwa lajan dirèkteman sou telefòn ou, oudimwens, ou kapab resevwa lajan sou kont bank ou nan Sogebank. Donk, TapTapSend, mwayen ki pi fasil pou fè transfè de letranje vèr Ayiti. Wi e se sa ke l ye pa neglije pa neglije pwofite de bèl emisyon sa esponnsò nou yo paryaj lakay etap tapsen ale e se sa k ap ankouraje nou pou nou avanse donk kenson 70 zièm edisyon lig dè chanpyon an final la ki te mete ou priz pari sen jèmen fas a la fòmasyon de lènteris lè neradzouri lè ble e nwa donk nou asiste a yon gwos dekonvni que j'ai jamais vu mwen m pat janm wè bagay konsa on final de cette manière men tout d'abord Kenson fòk nou di piblik lan l'histoire son perpétuel recommencement paske sa k rive Paris Inter Milan an se gwo koze se pou la premyè fwa e m pa pral di se pou la premyè fwa, a chak fwa final la fèt a Munich, li bay dwa avèk yon nouvo venkè. Se ke nou wè ekip parizyèn nan ki sakre chanpyon ane sa a sou ekip Inter Milan, 5 gòl a 0. Nou pral gen pou nou rantre nan film match foutbòl la an lon e an laj, men lè nou di yon final fini 5 gòl a 0 kèm sò. Son final a sens inik. Prèske nou pral plis pale de ekip Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain an, pa gen yon ka di de Inter. Paske pa gen yon ki ou ka di de Inter. Si se vre nou kapab al pote kritik nou sou ekip Inter Milan an. Men konsa tou, nou pral fè elòj pou pwojè Paris an. M panse ki rive nan nivo l, li rive nan somè li, li rive nan apoje li. Donk, o depa, tout moun te kritike ekip Paris Saint-Germain an Kenson, lòske yo t ap plede pran echèk an echèk, echèk an echèk. Jounen jodi a ou kapab di Paris Saint Germain se lenkarnasyon di foutbol total e foutbol modern nan. Pa gen dout nan sa.
De fason ke Paris chanpyon an, m kapab di vizyon Qatar te genyen an, Paris te yon senp ekzekitan. Ebyen jounen jodi a, Paris ekzekite vizyon sa a. Paris rive nan apoje l. Pari te gen anpil anbisyon pou kalite pwojè sa a, e pwisans, ekselans, e donk. Kenson, s on nouvo chapit ki ouvri pou ekip Pari Sen Jèmen. Wi, yon nouvo chapit ke kote ke m dakò avè w, youn nan lojik ke dirijan Katari yo Yo te kite Allegretti n dè superstar, nou ka pran le ka de Neymar, nou ka pran le ka de Messi ki se dènye yo, men yo te fè chwa de la jeunès. Yo te di de preferans nap konstwi yon pwojè a kou, a mwayen e a lon tèm. Sètadi, ekip sa ki sot chanpyon la, Paris Saint Germain pa sèlman gon ekip ki chanpyon pou ane 2024-2025 lan, men l gon ekip ki kapab itil li keseswa pou sezon 2025-2026, e menm a lavni an, paske lè w pran Désiré Doué, lè w pran Vitinha anndan teren an, lè w pran Joao Neves, lè w pran Kvaratskhelia, se de jèn jwè ke mesye sa yo ye, omwen mesye sa yo ka bay yon 6-7 an foutbòl ankò. Sa ki vle di ke Pwojè ekip Paris Saint Germain an son pwojè kote ke li bay rezilta, men son pwojè a lon tèm kote ke yo tap konstwi sur la longue durée. Se la ke m ba yo merit yo, puiske yo pran echèk avèk dè sipèsta, yo pran echèk avèk dè jwè konfime, yo pran echèk avèk dè jwè kote ke yo te panse ki te ka ba yo Ligue des Champions. E m panse pwojè Paris an, li dwe enspire Barcelone. Klè, klè.
Avèk yon ekip jèn pou yo ale, pou yo avanse, paske sa k rive, Nan koze pari an fòk nou di jèn yo sa, Lechèk sè le fondman de la reyisit. Egzakteman.
Lechèk sè la kapasite, la reyisit sè la kapasite dale dechèk an echèk. Enben sa k rive pari la, reyisit pari genyen an, an nou gade ki kantite echèk pari pran pou li rive kote li rive a. Klè, klè, klè. Klè. Donk se pa yon mens afè pou la fòmasyon parizyèn. Donk mwen menm mwen twouve pwojè a Kenson li rive nan apwoje l. Ou sot eksplike l klè avèk yon dal jèn ki plen talan. Wi, wi. Donk se yon pwojè ki jodi an ki reyisi de echèk an echèk. Ou fè final de Lig dè Chanpyon 2020 ou pèdi l. Wap elimine nan uityèm de final, nan kar de final e demi final. Donk la ou rive jwenn rezilta ke ou tap eseye chèche a, donk son son trè bon, bon, e avèk manyè silvouplè. Se pa kòmsi m ta di w son rezilta ki vini kote ke se trike men non, e yon nèg tankou Luis Enrique ki fon trè trè trè bon travay anndan Gethin sa, de preferans anndan ekip sa Gethin, m panse ke mesye sa li gen merit li E, youn nan bagay ke n ka, nou tap pale de sa off mic, se Luis Ocampos, Luis Campos, ki li menm se, se, se, se direktè teknik ekip sa, ki fon trè bon travay an tèm de rekritman anndan ekip Paris Saint Germain sa. Donk, ou ta kapab di Luis Campos, e, si se vre moun ou wè ti Loulou Enrique, men son moun ki ap evolye dan lonbre, men mesye sa se kè pwojè sa. E, lè w nèg ou kapab striktire yon pwojè konsa, e, nan, nan, fòk nou di Paris, te nan yon kontèks enstab. E lè misye vini, gen de moun se misye ki vini avè yo. Ya, Désiré Doué, Kvaratskhelia, Joao Neves. Joao Neves. Ya. Se misye ki vini avèk moun sa yo. Kvaratskhelia devan, mwen mwen te di sa. E lè misye vini anndan ekip Paris an, Kenson, misye te fè lobjè de deba. Raple w te gen anpil kritik. Avèk Christophe Galtier. Ya.
E mesye sa a n ap pale de li an ki se Luis Campos, Misye te ale nan pwojè Monaco a, Monaco bay rezilta. Li vin nan pwojè Lille la, Lille chanpyon. E ben men misye vini nan pwojè Paris Saint-Germain an. E misye te di moun Paris, Paris bezwen 2 zan. Apre 2 zan Paris ap chanpyon. Misye annik fin pran job la, egzakteman, apre 2 zan. Paris champion. Donk, mhm. diskrètman, si se vre nou wè ti loulou Enrique, men diskrètman pou mwen... Gen mesye sa. Mesye sa, Luis Campos se msye ki ta prepare istwa. Mhm. Se msye ki ta prepare ekip parizè nan. E se msye ki arive bati yon efektif pou Paris genyen. Mhm. Dan le tan Paris te kon gen efektif, men yo pat gen mantal. Paris pat kapab konsolide l mantalman pou l ta al genyen gwo twofe sa ke yo pran wikenn pase an ou ankò samdi an, yo gen ekip Inter Milan 5 gòl a 0. Donk Kenson nou pral rantre nan fil match foutbòl la. Paris abòde final la, m kapab di, avèk yon sezon eksepsyonèl. Pa gen dout nan sa, lè w fè kalite sezon eksepsyonèl sa, ou pral abòde yon final, ou abòde l trè seren. Premyèman, Paris te gentan gen Ligue 1 an, yo te gentan gen Coupe de France lan. Donk, Loulou Enrique, misye chanje ekip sa mantalman. Sa vle di, s on bagay tout moun wè klè, e misye vin fè gen sa n rele yon depandans anndan ekip sa. E mizapa de depandans ki gen anndan ekip sa, mwen renmen apwòch taktik misye. Wè ya, ya, ya. Apwòch taktik misye ya li vini de part de kolektif lan. Paske Pari son jè kolektif ki pèmèt aske Pari fè sa. Misye arive mete sa n rele yon sòt de adezyon, misye fè e mesye yo fizyone yo. Te tout moun dakò. Pa gen vedèt nan ekip sa a, n ap travay youn pou lòt. S on kolektif. S on kolektif, donk misye akse l sou kèlke kalite ke l gen anndan ekip sa a. Donk mwen menm m ap ajoute Ti Loulou se lòm fò rezilta Parizyen an piske lè w gade ekip sa a, pèsonn moun pa t konnen Vitinha avèk tout kalite sa a. Egzakteman. Fabian Ruiz s on jwè, se vre l te bèl anndan seleksyon espanyòl la men ki te trè timid avèk ekip Pari Sen Jèmen sa a men Misye rive redinamize jwè la, ba li konfyans e fè de Fabian Ruiz youn nan pyès enpòtan anndan teren ekip Paris Saint-Germain sa a. E Luis Enrique, apwòch taktik misye se yon bagay ekstrèmeman enteresan. M toujou di sa, yon kotch ka gen moun yo nan men l, men rive fè mayonèt la pran, ou ankò rive fè mayonèz lan pran, se sa ki veritab tach yon antrenè. Lè n pran Ti Loulou, lè n gade Dembele, Dembele se jwè sa ke misye redimansyone Getjin. Se yon metamòfoze.
Ya, yon jwè ki tap jwe sou le kote dwa, ou fèl vin jwe dan laks. Sètèn fwa kòm nimewo 9, sètèn fwa kòm fo 9 ou ankò kòm milye de teren ofansif. E Ousmane Dembele se jwè sa ki premye moun kap fè rido defansif ekip Paris Saint Germain an, sa ki te dan le tan avèk dè senatè kòm Kylian Mbappé, Neymar, Messi, mesye sa yo konnen yo pa ta pral rann ou sèvis fè pressing pou ou. Dembele li menm li. Avèk travay mantal ke Ti Loulou fè lakay li an, li vin bouste jwè la anplis, sa ki vin fè ke misye ap patisipe nan ratise balon, patisipe nan presing yo. Gade Kvaratskhelia! Ti Loulou Henrique fè Dembele anpil egzijans. Klè, klè. Se ke l pa t ap ka fè Kylian Mbappé. Egzakteman. Kvaratskhelia, mwen kwè gen yon aksyon gòl. Kvaratskhelia, se misye ki al make Federico Di Marco, si m pa twonpe m, ki pran yon balon nan men Federico Di Marco epi k al make, ki al bay Inter Milan yon gòl. Donk sa vle di ke tout moun ap patisipe nan rekiperasyon balon an. Se dezyèm gòl la. Ya, egzakteman. Lè Kelly a fè pressing nan epi Ousmane Dembele jwe balon an, se pas Ousmane Dembele pou Désiré Doué ki marke dezyèm gòl la. Donk Paris, jan m t ap di l lan, se yon kolektif men travay Luis Enrique a se yon travay louwab. Mesye a li gen pat li sou ekip la. Ou pa ka di se yon ekip ki chanpyon kote ke antrenè a pa gen pat li non. Antrenè la li gen pat li sou ekip lan. E lè n ap gade jan misye apwòch, jan misye abòde match la, dayè Vitinha voye balon an touch. Sa ki vle di, sa l vle di an, sètadi an, Vitinha voye balon. Match la te kòmanse epi. Misye met balon an touch. Se di yo di. Se di yo di Inter Milan ke yo pral fè yon pressing pou yo wè èske l ap kapab soti ladan. E frèman, depi nan premyè minit yo, Paris kòmanse fè pressing nan Guichin. Inter Milan pa janm rive soti nan pressing Paris Saint-Germain an. Yo pa janm rive soti. Men lè w arive kanmenm Kenson. Konstwi yon ekip nan dimansyon sa a, e ase souvan gen moun k ap di lajan pa fè bonè. Mwen m pa dakò a bagay sa a non. Pa gen lojik konsa monchè. Non, yon moun k ap vin di m sa a, m pa nan lojik sa a non. Bon, tout sa w bezwen se lajan k pale, vil pa fè bonè. Men, bonè pa rive aktyèlman la. Se lajan.
Vizyon Pari te genyen an. Alò, vizyon Katari yo genyen an, Pari egzekite l. Sa k fè Pari egzekite l? Lajan.
Lajan. Pase, sou sezon an la a, gen de moun ke yo fè vini, yo depanse, se prè de 70 milyon. E pou Kvaras ki la? Dezire Dwe. Yon bon ti kòb. Fè Dezire Dwe vini. Willian Pacho vini. Joao Neves. Joao Neves. Se gwo lajan. Se ta di ou santi se de moun ki te manke ekip Paris Saint-Germain an. Paris te rive o somè kote ke l te bezwen an. Donk mwen menm mwen panse ekip sa Kenson li pap selman fè sa. Mwen panse sa City te fè a se sa ekip Paris an pral fè.
Se li l fè menm wi la. Paske lè w gon ekip ki fon triple sou yon sezon mesye se istorik kanmenm. Se istorik donk pwojè a mwen panse ke City menm li fè pa l la ou santi se t avèk de jwè ki te sansib ap pran laj. Lè w pran le ka de Kevin De Bruyne Ou wè ki gen tan kite ekip la. Se sa k fè m ap di ekip sa omwen ap gon 2, 3 zan ankò. Klè, klè, konparativman avèk City. Aktyèlman la, le roi d'Europe, se le. Wi, Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain. Donk ekip sa ou ka konte sou li a lavni. Ou kapab konte sou li klè. Anpil jèn, e boure de talan, e avèk on mantal e yon jeu kolektif. Ou santi ekip lan prè pou l goumen ak kèlkeswa ekip la. Si se vre, dan zon premye tan ou te kapab trè sevè anvè ekip lan, men Anndan Lig dè Chanpyon an, li vin pran vitès pou kwazyè li. A pati de dezyèm pati de sezon an. Dezyèm pati de sezon an. Jan ke m sot di tout a lè a, son nouvo chapit ki ekri. Men kounye a la Kenson, pandan ke Paris konstwi ekip sa, se pa yon ekip ki gen yon individualite ka briye la dan. Nou sot di sa ta lè a, son je kolektif. Men si n ap gade Paris, sèvo Paris. Li pa fòseman se Ousmane Dembélé. Non, non, se dan nan trejè avèk Vitinha. Se Vitinha ki pratikman ap fè tout gwo travay yo. Se kèl milye de teren. Se konn jwe boul anpil.
Eske se pa milye de teren sa a ke Real Madrid bezwen? Wi, se sa a wi.
Ou milye de teren. An al gade kontèks yo. An ale.
An al gade kontèks de ekip yo. Jan Paris abòde final la, jan Inter abòde final la. Inter te trè mal abòde final la, li te klè tout moun wè l. On dirè ke Inter Milan pat janm etidye, ou ankò Simone Inzaghi pat janm etidye ekip Paris Saint-Germain sa. On dirè sa. Paske, wap gade, on kotch vin abòde on final fas avèk on ekip Parizyèn, Paris tou di w sa l vin fè. Paris di li vin toufe w. Apwòch taktik ou an pa t bon. Ya, e ou pa janm eseye bat yon kat pou di pou ta soti tèt ekip la anba dlo a. Misye pa rive fè sa. Paris Saint-Germain fè tout match la ap toufe misye avèk yon pressing entans. E ou santi Paris Saint-Germain yo pa janm fatige fè pressing nan non. Yo fè l tou teren. E mizapar de pressing tou teren an. Kenson, lè n ap pran Inter Milan, se pratikman yon pakèt jwè ki trè aje. Se de nèg ki gen eksperyans. Wi, yo gen eksperyans, men se yon seri de jwè ki trè aje. Si n ap pran, si se vre gòlkipè a, Yann Sommer, se kanmenm 37 an. Lè n ap pran Francesco Acerbi, Mkhitaryan, tout moun sa yo, se nan trantèn ke yo ye. E trantèn nan, e pa 32 zan non. Se 35, 36, 37 wi. Donk. Sam te renmen nan ekip Paris an lèl fè pressing sou Yann Sommer, premye moun kap fè premye rido defansif lan, Se Dembele. se Dembele. Se Dembele.
Yann Sommer te gen difikilte poul te pèmèt aske ekip lan gon sòti de bal elegant, sètadi aryè santro yo

Mesye Inter Milan yo lè yo gen balon an, yo pa ka ale vè lavan akoz pressing nan, yo oblije ap retounen rejwe sou Yann Sommer ki li menm ki pa ka fè lòt bagay ke yon degajman. Sa se te yon move spiral pou ekip Inter Milan pandan match lan. Epi mwen twouve chwa Di Marco a li te dezastre. Di Marco pa t reponn menm. Di Marco a goch, e nou tout konnen son jwè ofansif, Mwen vle pale de Frederico Di Marco. Mwen m tap prefere Carlos Augusto ke Frederico Di Marco. Pou bokou plis de solidite.
Exactement. Bokou plis de disiplin taktik. Paske ke Di Marco implike sou 2 premye gol e pari bay ekip Inter la. M dako. M dako. M dako. Gol. Premye gol Hakimi make a. Misye. Misye koupab sou premye gol la. Piske. Misye an dan defans lan. Ou an dan kare a. Ou pap veye moun lan. Ou kite l dan do. E dezyem gol la anko. Se misye ke. E nan ko misye balon an devye. Misye. Misye. Pou mwen misye te. te lese twòp espas avèk Hakimi e Desiredue sou gòl sa. Donk, m panse sa se ton erè e de la pa de coach Inter Milan ki se Simone Inzaghi. Lòt bagay ankò, m ap kritike Inzaghi, si se vre Acerbi, Nou tout konnen fòs li. Men kounye a la, lè w pral jwe avèk yon ekip iltra rapid konsa, fò w reyaji vit nan chanjman w yo. Wè, sa ke nou nou repwoche misye depi devan Barcelone, kote ke misye twò lan nan reyaksyon li yo. Misye pat reyaji vit, e lè misye vin eseye reyaji, li vin wè Benjamin Pavard pa gen rit.

Met Juan dan teren an. Mesye yo rele Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves sa yo bay mesye sa yo anpil pwoblèm nan jennen yo lè yo gen balon an. Yo gen di mal pou yo deplwaye jwèt ekip Inter Milan. Inter Milan pa janm reyisi yon kontrofansiv nan nan match foutbòl sa a. Prèske pase a kote match la konplètman wi. Sètadi milye teren an pa reponn de tèl sòt ke nou pa t wè Lautaro, nou pa t wè e lòt ti piti fransè a nan pale de Marcus Thuram. Men pandan ou di nou pa t wè Lautaro, nou pa t wè Marcus Thuram, ou konnen 2 nèg sa yo jan w t ap di toutalè a, reyèlman m panse se te 2 senatè reyèlman. Wi, wi.
Ni Marcus, ni Lautaro Martinez. Paske ke, misye fon bagay devan Barcelone ki te entèlijan, li pa fèl devan ekip Paris Saint-Germain. M dakò, m dakò. Devan Barcelone, misye te monte avèk ti Mehdi Taremi. Taremi te ede l anpil, Taremi te pèmèt aske Lamine Yamal ton ti jan deranje pa moman nan match lan. Lè Taremi moute se li kap fè premye rido defansif lan. Sa ke 2 nèg sa yo pa fè.
E 2 nèg sa yo te gen posiblite pou yo tal koupe liy, koupe espas kote Vitinha li menm li tap kreye espas. Marcus Thuram pa fèl e Lautaro Martinez pa fèl. M dakò, m dakò.
Nou ka pran aksyon gon gòl yo bay Barcelone, se Lautaro kal rekipere balon sa nan pye Dani Olmo. Exactement. Dani Olmo pèdi balon an se sou presyon Lautaro Martinez. ki tap egzèse yon presing men la devan Paris Saint Germain yon nèg yo pa fèl yo 2 a yo pa fèl yo 2 a yo pa fèl e ou santi Fabian Ruiz Joao Neves Vitinha nèg yo alèz anndan teren pou yo fè sa yo vle lè yo gen balon paske pa gen moun kap vin presire yo yo kase liy yo avèk anpil anpil elegans donk se youn nan rezon tou ki fè ke yo te jwenn do Inter de Milan de manyè trè fasil. Epi m pa konprann bagay sa Koman pou ap retire Mkhitaryan se a Siani pou ap monte. Bagay sa mwen vreman pa konprann. Kot bagay sa a soti? M vreman pa konprann. Sa di ou wè ekip Inter Milan li pa gen pwofondè ban. Coach la tout ap enprovize. Coach la tout ap enprovize. Mizapa de enprovizasyon coach la manke ban Inter Milan manke pwofondè. M dakò. Si w ap retire a Siani

li gen tout feblès li. Kòm misye sou wout pou l ta jwenn yon djòb an Arabi Sawoudit, pou mwen nouvo pwojè Inter Milan an, misye pa ka ladan l non Genson. Non, m panse sa. Malgre s on kotch ki mennen ekip sa sou, bon, lè w rive fè 2 final de Lig dè Chanpyon w gen merit ou, men lè w rive pèdi tou tout, pratikman tout twofe yo nan prèske, nan anviwon 3 a 4 semèn, sa vrèman di pou yon kotch tankou misye. Paske m pa ka konprann Vitinha se kòmsi se lago deli l te fè e mitan teren Paris yo ap fè e mitan teren e Inter Milan ap fè ni ak n Canaloglu ni Barella ni Mkhitaryan e kòmsi son lago deli misye tap fè a nèg sa yo sa vle di misye tèlman fè nèg yo kouri e misye ap kreye espas men mwen di sa ankò.

Epi
ekip lan pran 5 gòl Kenson. Final sa li pral parèt yon final anekdotik. Si se vre anpil moun ap pale otou de final sa yap di w Kylian Mbappé kite Paris. Se kòm si misye se te yon devenn pou ekip parizyèn nan. Paris a rive chanpyon men sa pat rive Kylian sèlman non sa rive yon e ansyen jwè Jean Pierre Papin. Mh ki te nan Marseille. Sa te rive JPP.
Misye te nan Marseille an 91. Marseille pèdi final Ligue des Champions. Misye kite Marseille. Misye kite Marseille an 92. 93 yo pran. E an 93 Marseille champion. E menm la France sa a, Kylian Mbappé kite an 2024, 2025. Paris champion. Donk, wè listwa, se sa n rele yon pèpetyèl rekòmansman. Donk, yon Inter a Milan, Kenson, ki depase pa lè zevènman. An, depase, depase.
Yon Inter a 2 Milan, m twouve, jwè l yo, gen pil ladan yo, sitou kad yo, yo twò aje. Yon Inter a Milan, pou mwen m twouve chantye sa, rekonstriksyon ekip sa, li imans. Fòk ou mwen kon gwo travay ki fèt. E fòk klèb la tou gen kouraj pou l tounen paj sa. Paj yon seri de jwè mwen m twouve ki pa gen dimansyon. Ki pa gen dimansyon pou w ap jwenn nan yon klèb. Epi, Lig dè Chanpyon fini, se Pari ki pran 70 zièm edisyon Lig dè Chanpyon an. Kounye a la, gen de distenksyon ki bay. Désiré Doué fini meyè jwè match la. Wi, sa m pa gen pwoblèm avèk sa. E
pou yon seri de moun. Désiré Doué a pa gen pwoblèm e se pral Golden Boy lan. Paske pa gen dout nan sa.
Misye pral nan batay avèk Koubarsy wi. M pa kwè ap gen, m pa kwè ap gen gwo batay. Si se vre gen ti, gen ti pale k kapab fèt otou de sa, misye gen ti avantaj li tou l pral jwe koup di mond dè klèb. Egzakteman. Sa di misye gon konpetisyon plis ke l pral jwe. Mwen vle pale de Désiré Doué. Misye se chouchou pak dè près lan. Menm jan Lamine se chouchou Barcelone nan.
E pi Kenson. UEFA sòti 11 tip li. Nan 11 tip UEFA a, e gen pratikman 7 jwè Paris ladan.
Wi, ekip chanpyon an. 7 jwè Paris nan 11 tip UEFA a, e Ousmane Dembélé se li menm ki fini meyè jwè Lig dè Chanpyon an. Gen deba wi sou bagay sa. Wi, la gen deba, pwiske lò gade chif Ousmane Dembele yo konparativman avèk e Rafinha, Rafinha se 13 gòl si m pa twonpe m, Ousmane Dembele se 8 gòl. Donk lò gade chif e Rafinha yo avèk konparativman avèk chif Ousmane Dembele yo, gen anpil moun, moun ki ap di ke Rafinha te merite meyò jwè Lig dè Chanpyon, yo gen rezon tou. Yo gen rezon, men m panse ke Teknisyen UEFA yo, yo ale odela, odela de chif yo, yo gade aspè kolektif la, paske youn nan bagay m te di talè a ki jwe pou Dembele, se ke se yon jwè an plis de li ap eseye desizif nan match yo, men se pa yon jwè ki rete tankou yon senatè, se yon jwè k ap patisipe nan rekiperasyon balon, se yon jwè k ap eseye destabilize defans advès la nan apwòch taktik ti loulou Enrique yo. Donk pou mwen menm, sèt gen kontestasyon, men li pa yon gwo gwo gwo skandal jan moun yo vle fè kwè l lan. Se vre Barcelone gen Raphinha avèk Lamine Yamal e ki nan 11 tip UEFA a, ann gade li, Donnarumma, Bastoni, Marquinhos, Hakimi, Mendes, Declan Rice, Pedri pa la. Wen, Pedri pa la. Declan Rice nan 11 sa a epi Vitinha devan Raphinha, Lamine Yamal, Dembele, Desire Doue, se moun sa yo. Men kounye a la Kenson, èske meyè jwè UEFA ke Dembele pran la, eske sa pa pral ba l on plis pou l ta vini balon dò? Sa son koub wi pou mwen, m rele l koub. Koub sa te fèt nan koze nan koub de oub la. Wi, koub sa te fèt deja. Men sou di sa, sè ke misye pa merite meyè jwè UEFA? Non, mwen m te klè, m te di ke se Rafinha. Depi byen avan final Ligue des Champions, m te di se nan Rafinha m prale. Vu nomb de chif Rafinha epi pas desizif li, m te kwè se te li menm. Men mentnan lò vin bay Dembele l m dakò paske Dembele chanpyon Raphinha pa chanpyon. Donk jwè ki chanpyon an se li menm ki rekonpanse. Donk sa tou montre klèman ke se pi bon jwè a nan Lig dè Chanpyon an. E lè n gade tit ke misye pran avèk Paris Saint Germain yo, fè triple istorik, meyè jwè Lig 1 an, meyè bitè konpetisyon sa tou. Donk sa montre klèman ke balon dò la lap li plis panche an favè Dembele pou mwen menm. Li plis panche sou zòn Dembele a. Bon, e vu ke Dembele ranpòte meyè jwè UFA, kounye a la, gen ti detay ke n kapab al eseye gade paske misye gen yon gwo kandida anfas li ki se Lamine Yamal. Pou mwen, balon dò a l pral jwenn 2 nèg sa yo, Lamine Yamal e Ousmane Dembele. Mwen m klè, mwen m klè nan pozisyon pa m, sèke m plis wè Dembele balon dò ke Lamine Yamal. Sa ka rive Lamine toujou balon dò, men mwen m kwè fòk nan aspè spektak lan, fòk gen rezilta ki vini. Se sa k fè mwen m ale nan kan Ousmane Dembélé a m pa gon pwoblèm pèsonèl avèk Lamine Yamal byen antandi. Mwen menm m pral ba w 5 rezon m panse kapab gen dout sou koze Dembélé a. E si se vre yo retire karyè du joueur. Sa pa jwe pou li. E Dembélé se kan menm 5 sezon. Se pa se pa yon mens a fè. Alò m pap di 5 sezon non. Ban m bay omwen 3 ou 4 rezon ki fè Mwen gen ti dout pou Dembele ta balon dò. Premye a, misye pa yon lidè nan ekip de Frans lan. Sa pa jwe pou li. Sa pa jwe pou li.
Dezyèm nan, mwen panse Paris se ton kolektif e wap gade nan 5 zero a, son kolektif e si gon jwè ki detache li reyèlman nan final la se Désiré Doué. Men ou ka di menm, ou ka di menm bagay la pou Lamine. Lamine ap jwe nan kolektif. Non men, m ap elabore.
E, Ousmane pa yon star mondial. E, Ousmane ase souvan, Dembele nou wè li gen imaj yon jwè ki iregilye, yon jwè ki maladwa defwa. Men sezon sa l deregilye yo apa.
Non defwa, m pran global. Se yon jwè ki pa t janm nomine nan afè balon dò. Nou pa t janm wè li. Donk, se premye vrè sezon Ousmane ki abouti wi la. M dakò. Mwen menm, mwen menm, m ale nan chwa Ousmane nan pa le fèt ke dezyèm pati de sezon ekip Paris Saint-Germain an, moun ki, moun ki vrè vizaj li an tèm de chif pou mwen menm se Ousmane Dembélé. Lè yon ekip ka devan Liverpool Liverpool nou konnen ki te youn nan pi bon klèb la, misye bay, misye rive make gòl 1 zero a nan match retou lan pou te pèmèt aske Paris rete an vi nan duèl sa a. Ou desizif fas avèk ekip. Bon, si w di sa m plizoumwen dakò.
Ou desizif fas avèk Aston Villa tou. E an 15 match, 8 gòl, 6 pas desizif, e 38 pas kle, e 4 gwo chans. Donk, 24 drib reyisi, donk se se kanmenm yon gwo Ousmane Dembélé. Donk, Ousmane Dembélé, dezyèm pati sezon an ou ankò Ousmane Dembélé nan faz a eliminasyon dirèk la, li parèt sanblab avèk Vinicius sezon dènyè pou Real Madrid la. Donk se yon jwè k ap ese, k ap ede ekip la deside match yo. Devan Aston Villa, nan match retou la, misye te pasè desizif. Nan fas avèk Arsenal, Li fè premye li ba gòl 1 zero a alale se Ousmane Dembele, o retou misye paseur desizif, nan final la l fè 2 pas 2 pas gòl, donk pou mwen menm se jwè se jwè sezon an, jwè sezon an nan lig dè chanpyon men tou se pou mwen menm jwè ki merite balon dò la vu travay ekip sa fè a, m panse ke moun kap pran twofe sa se anndan ekip e. Penpòt moun yo ta bay li e lap diskitab. Wi lap diskitab, lap diskitab.
Yo bay Dembele l li kapab mwen diskitab, pa egzanp. E sezon an Kenson, si nap pran, Lamine Yamal gen plis moman endividyèl ki make lespri moun. Wi, wi, an ta di aspè spektak la, Lamine bat Dembele. Su le plan endividyèl, gen de kote msye match, ban m di match an swa, gen plis moman endividyèl ou santi msye make espri moun. Ya, ya, m dakò. Mwen pale de Lamine Yamal. Men, bay Dembele balon do a li merite l. Se deba sa ke nap eseye fè, bay Dembele balon dò la, pou mwen sou ba li l li pap anpeche. Ya, men Dembele gen yon ti avantaj li kapab genyen sou mesye sa, koup di mond dè klèb la k pral rive la. Ya, gon konpetisyon anplis. Donk Barcelone pap ladan, Dembele deja la l menm, ou gentan sot pran lig dè chanpyon, donk posiblite pou al pran yon katriyèm titre, donk se gwo koze pou Ousmane.
Ebyen, Kenson, mwen menm mwen klè. E gen bagay pou nou ta di bokou plis. Gen plis bagay nou ta kapab ajoute. Men final la li te sans unik. Wi, pa gen gwo chou. Pa gen opozisyon.
Pa gen twòp bagay ke nou ta kapab di. Dayè nou pa menm bay, nou pa menm pale de gòl yo. Non, gòl yo pa menm. Si se vre, son emisyon analiz anpil deba. Désiré dwe ap fè double nan final.
Se gwo koze wi. Mesye on bèl talan.
On bèl talan, on bèl talan.
Misye konn jwe foutbòl. Misye gen anpil panopli lakay li. Yeah. Misye pa pè, se youn nan bagay. Bon kounye a la, pandan n di son bèl talan, kisa Deschamps pral fè? Sa k rive Deschamps, avan m kite w reyaji, se sa k te rive an 1929, la crise de 1929, c'est une surproduction par rapport à la demande solvable. Yeah. Sa vle di, Pari, eh pa pari non, la frans tèlman pwodui bèl jwè, li tèlman gen jwè, an n di devan, èske Désiré Doué pa p antre nan ekip sa a? Bon, msye, jan w di a, son veritab kaskèt pou Dembe e pou Didier Deschamps, e se youn nan bagay ki ka fè ekip de Frans sa a plonje tou, pa le fèt ke gen de jwè ki konnen ki sa yo vo, ki kalite talan ke yo gen, lè yo wè yo pa, yo pa p titulè oubyen yo pa p jwe, Ou sèten fwa tou sistèm de je Deschamps pa p apwopriye avèk yo, donk pral gen fristrasyon, sa ki kapab plonje ekip de Frans lan. Dembele pa ka pa jwe. Dembele pa ka pa jwe. Kylian mèt ekip. Mèt ekip. Désiré Doué. Wi, Bradley Barcola, Marcus Thuram. Se gwo koze wi Kenson. Donk Deschamps pral gen nan men l nan afè chwa E sitou an atak, e misye gen anpil jwè, e jwè sa yo, anpil la do nan pik yo. Wen, yo nan pik yo, nan vrè moman yo. Anpil la do nan pik yo, e pi ki lòt koze gen la gen son. Sa se pale de tout bagay. E nou, nou pa, nou pa di, si se vre mwen, e pa Barcelone nan, se li menm ki fini meyè coach lan liga an si flick. Merite.
Mercredi nap fon chita sou sa, nap fon pale bokou plis sou li. Donk nou konnen l deja Inter Milan ki kraze spektak la, se Paris Saint Germain ki ranpòte final la, son grand premyè, e ou te di yon bagay nan final la m te renmen, e ou wè Marquinhos, e ou wè Paris,
nou menm la jenès, e nan kèlkeswa sa ke w ap fè, se ke mwen menm mwen toujou di sa, tonbe 7 fwa, leve 8 fwa. Sa ka rive ou kòmanse yon pwojè, ou pran echèk ladan l, men pa kanpe. Kontinye lite. Paske ou wè jou pa w la, penpòt jan l ye, se ou menm k ap osomè. Pa gen moun, sa k rezève pou ou, anyen pa ka pote l ale. Donk, kèlkeswa sa w ap fè, fè l avèk amou, pasyans. Epi jou pa w la, w ap rekòlte. E jou w ap fè siksè a, jou w ap briye a. Tout moun ap avè w. Men nan moman difisil la gen de moun ou p ap wè. Gen de moun ki p ap bò kote w. Men siksè a li kolektif, l ap pou tout moun. E men sa k rive Paris la. Gen anpil moun ki pa t kwè nan pwojè a, e men pwojè a rive nan apoje l. Paris bay rezilta, se Lafrans ki chanpyon. E prezidan resevwa yo nan Chan Elize a, Tout moun kontan, sof moun Marseille yo. Donk gon lòt bagay m ka ajoute, sè ke ou di tonbe 8 fwa, tonbe 7 fwa, leve 8 fwa, li pi enteresan pou tonbe 7 fwa ou leve 8 fwa pou reyisi ke lè ou fèt parèt ou tou reyisi, ou pap konn sakrifis ou te fè, ou pap konn enpòtans reyisit sa. Donk li pi enpòtan pou tonbe 7 fwa, leve 8 fwa pou reyisi ke ou tou reyisi tou den kou, sa ap rann ou pa konnen ki enpòtans siksè ke ou sot fè a. Ekzakteman, Kenson se la nap kanpe avèk emisyon an. Nou ap remèsye teknisyen nou yo, Junio Jean Jacques, mèsi anpil. Olrich, ki ap lite, ki ap goumen ansanm avèk nou la. Gwo fanatik Barcelone, li pase yon weekend difisil. Weekend konplike.
E weekend nan te konplike nan men li. E pi nou salye tout mesye dam ki nan Tele Eclair chèn 4 yo, ensi ke la TVA chèn 30, poukwa pa Jordana ki makiye nou. E pi, se te mwen menm, Guetchine Pierre, e Jean Kenson Karyès. Pa bliye, ak paryaj lakay, se jwe fasil, touche rapid. Epi TapTapSend se mwayen ki pli fasil ou kapab fè transfè de letranje vè Ayiti. Men sonje, sonje itilize kòd pwomo nou an ki se REJ, REJ. Atravè kòd sa a, zanmi an, benefisyè la, l ap jwenn 10 dola bonis! Mèsi tout moun! Pwofite de bèl emisyon sa a. Nou ale a la pwochèn.
Oh Kako, poukisa w ap antrene di konsa? Se nan je olenpik ou prale? W ap konnen, ki vle prepare son desanm, prepa sa sezon! Se out li ye, foutbòl la kòmanse! Paryaj lakay li ye tonton.
Depiw rale telefòn ou pou fè yon transfè ak TapTap Send, toujou pare pou fè 2 bagay sa yo. Youn, yon selfi. 2, skane pyès idantite ou. Si w mande m poukisa map di w, se pou sekirite w. Paske, TapTap Send vle asire l ou konfime idantite w a chak fwa pou li menm li kapab pwoteje w.